Ayisyen parèy mwen yo, Afriken afwodesandan parèy mwen yo, an nou fè yon ti pale a 2. Jodi a, n ap fèmen seri analiz nou t ap fè sou dekrè elektoral de seleksyon an pandan n ap gade eleman bidjetè yo mete nan dekrè a? Kouman yo gwosomodo bati bidjè a nan dekrè a? Anvan nou fè sa, n ap fè yon ti rapèl pou n di ke Konstitisyon 1987 la, nan tit E 6 li, li kreye 5 enstitisyon endepandant. Enstitisyon endepandant yo, youn nan yo se CEP a, ki diferan de enstitisyon otonòm yo. Ti presizyon sa a enpòtan pou nou ka konprann aspè bidjè a nou pral gade a. Yon enstitisyon otonòm, tankou Biwo dè Kontribisyon pa egzanp, se yon enstitisyon ki depann de yon ministè, li sou titèl yon ministè. Pa egzanp, Ministè dè Finans nan ka e kontribisyon. Lè sa a, òganis otonòm sa a, enstitisyon otonòm sa a, li genyen pou l prezante, pa egzanp, bidjè l bay enstitisyon, bay ministè de titèl la pou yo apwouve l, etsetera. Alò ke youn nan karakteristik Enstitisyon endepandant yo, tankou CEP a, yo gen otonomi administrativ e finansyè, e yo gen pwòp bidjè pa yo. Ok, donk se pa ministè enteryè, se pa ministè dè finans, se ka pwal, ka pwale apwouve bidjè a pou yo, donk yo sipoze gen yon bidjè byen detaye avèk tout lin bidjetè, tout bezwen k ap genyen, yo sipoze fè yon estimasyon de ki antre y ap genyen epi pou yo moute bidjè a. Sa a se premye konsiderasyon. Donk nan dekrè elektoral e nan atik 14 rive 51, trè kout, yo pale de bidjè yo. Ok, sous kote y ap resevwa lajan, etc. Se trè byen. Kantite kòb moun ap bay pou yo enskri pati yo, etc. Ou byen si yo gen de aman, y ap chaje yo. Mwen sa yo se ti kòb yo pa sifizan pou yo fè ministè e pou yo fè enstitisyon an fonksyone. Donk, prensipal lajan an sipote soti nan bidjè leta. Pa gen pwoblèm. Men kote Pwoblèm nan ye anndan dekrè a, se ke yn fwa de plis, yo moutre ke yo pa vle fè okenn efò pou enstitisyon sa a vrèman rete endepandant, vrèman pa genyen rapò an matyè de finansman pou yo wè avèk pèsonn eksepte Leta Ayisyen. Nan atik.

menm si yo ajoute ke il faut l'approuver par le gouvernement. Ok, nou pral retounen sou sa. Nan 45.4 la, yo di des dons versés au compte du CEP e ki ke kont CEP yo genyen nan bank nan bank nasyonal la, nan brh. Ok, donk y ap pale tou nan atik 46 ke lè don an nati tou ke CEP a ka resevwa. Men tande, 1, si n ap pale de don an nati, si n ap pale de don reçu de la coopération internationale, ki plafon yo, ki kantite, ki sa yo ka ye, ki restriksyon yo gen nan yo, ki kondisyon k mache avè yo oubyen k pa mache avè yo. Alright? E kiyès ki ka kalifye e don sa yo? Nòmalman, sa k trè senp, se ke CEP a ta nòmalman resevwa tout finansman l de Leta ayisyen. Kounye a la, se tou nòmal ke Leta ayisyen ka genyen kowoperasyon entènasyonal. Leta ayisyen ka resevwa de don nan koperasyon entènasyonal, e don sa yo, yo ka sèvi avè yo pou yo alimante CEP a, lè sa CEP a pa gen oken rapò avèk enstitisyon yo. Pa gen finansman, pa gen don san kontrepati. Se quid pro quo, banm ma ba w yo ye. Donk, yon peyi Premye, daprè mwen menm, premye kote yon peyi demontre souverènite li, endepandans li, otonomi li, se nan kesyon eleksyon. Nou di sa deja nan yon lòt videyo, gen de prensipal kondisyon ki mache avèk eleksyon ki pou pwouve ke yon peyi se yon peyi souveren. 1, bon eleksyon. Pa eleksyon ki fèt avèk koken. Ok bon eleksyon kote se pèp la k deside ke pèp la deside yon moun li mal deside sa se pwoblèm pa li nou toujou di ke majorite pa toujou gen rezon men se bon eleksyon kote se pèp la ki deside l dezyèmman se yon eleksyon ki antyèman finanse pa leta ayisyen Pa gen yon peyi ki respekte tèt li ka pwal aksepte pou lòt peyi vin mete 2 goud 3 goud nan eleksyon lè yo fini pou yo al pozel kesyon pou yal rele prezidan etc pou yo di nou pa dakò avèw etc chanje sa pou nou donk fòk nou raple

Kondisyon yo pou yo, si w konnen pa egzanp ou se etranje ou gen doub nasyonalite, pa al pote tèt ou kandida paske w konnen ke w kite yon pòt louvri pou yo ka fè w mache SS. Èske w konprann? Donk, omwen nou rive nan yon kafou kote peyi sa a vrèman, vrèman bezwen yon chans pou l avanse. E premye pa a, li pase pa yon eleksyon ki onèt, ki demokratik, ke moun nan peyi a fè konfyans pou yo di ok, si se entèl ki la, donk se nou ki te mete l. Donk si l pa bay bon rezilta, n ap pote responsablite a, paske se nou menm ki te chwazi l, se pa ni etranje, ni oligak ki te di nou men kòman, men ki moun pou nou mete. E, donk, Si nou renmen e jan n toujou di a, ti kozri sa yo, ti pale ansanm sa yo n ap fè a, tanpri pran yon ti tan pou nou fè yon ti kòmantè anba videyo yo e pran ti tan nou tou pou nou Aktive kloch la pou nou ka resevwa video osito ke yo tounen. Donk anko yn fwa sa a ete un plaisir, nou nan fen dane a, se dènye video nap voye sou sou sou konsèy sou dekrè de de seleksyon an donk nap swete pèp ayisyen an bòn fèt dendepandans tchaw tchaw a la pwochèn.